Bonjou bonswa bonjou bonswa tout zanmim yo zanmi Facebook mwen yo zanmi YouTube mwen yo kòman nou ye mwen salye tout ayisyen kap koutem la ki andedan peyi dayiti e mwen salye tout dyaspora la kap koutem la èske nou anfòm Depi nou wè vizaj sa a, nou gentan wè ke se Modefa lakay ou ki rive lakay ou. Modefa lakay ou se yon espas nou kreye pou n fè yon ti pale pòt a pòt avèk chak grenn Ayisyen. Kèlkeswa kote ou ye a, nou vin fè ti pale avèk ou. Se pou sa ke nou kreye espas sa a anndan òganizasyon Modefa. Avan m rive pi lwen. Pa bliye mezanmi poun pataje video sa pou mwen silvouplè si n renmen m konnen nou renmen peyi dayiti nou ta renmen reviv ankò ane 70 yo nou ta renmen reviv yo ankò m ta m konnen sa enben silteplè edem patajel like video sa pou mwen silvouplè.

Kòman Modepha fè fonksyone, lè n gade sou Facebook, nou wè Modepha reyalize yon pakèt ti pwojè, tankou voye jèn fi, jèn gason al nan inivèsite, ede timoun al lekòl, e gen yon nouvo pwojè m wè Modepha parèt li, l ap montre 100 jèn nan chak seksyon kominal yo, nan katye popilè yo, kòman.

E si yon pati politik vle, yo kapab di nou l, èske Prodefa yo konn finansye l e nan opozisyon an e nan gouvèneman an? Yo ka di sa anba pòs la. Yo ka di yon jou, èske Modefa tou, yo konnen Modefa a goch, a dwat, andan pati politik, nan tout eleksyon ki pase yo, ap travay pou pati politik. Sa, Pa gon pati politik ki ka leve defi sa a ke Modefa lanse. Modefa genyen, genyen pwojè ou wè nou wè nou gen la, se paske nou gen e moun, dè jèn Ayisyen, Ayisyèn, ki gen kèk pwofesyon nan men yo, ki andan òganizasyon Modefa, epi gon fason nou fè, nou ede lòt moun ki pa gen e fòmasyon sa a, nou ede l genyen. Antan Modefa se òganizasyon ki fè anpil bèl travay men se òngasyon ki pi malere pase tout lòt òganizasyon. Paske si w andan peyi Dayiti ou pa gen finans, ou pa gen finans pati politik, kandida, l ap difisil pou òganizasyon sa pou l pran pye, pou l pran elan. Enben Modefa leve defi sa yo li menm. Nou fè yon pakèt travay ke òganizasyon ki gen pati politik avèk yo, ki konn gen kandida avèk yo, bagay nou fè yo, yo pa ka fè yo. Nan mo defa, nou fè grès kochon an wout kochon. Pafwa avèk zong nou, tout sa wè nou fè la yo, avèk zong nou, nou fè yo. Pwojè 100 jèn nou genyen la yo, nan chak seksyon kominal yo, ki kòmanse deja nan Latibonit, nan Dèlma. Latibonit gen twazyèm seksyon kominal Gonayiv ki rele Bayonè. Aktyèlman, jèn yo y ap fè staj. Nou ba yo fòmasyon sa a gratis ti cheri. montre w kòman pou yo fè pwofilaks dantè. Poukisa MODEFAP vini avèk pwojè sa? Se paske nou wè twòp jèn nan sosyete a mazora twò bonè. Timoun nan konn gen 18 an, 15 an, bèl ti fi, bèl ti demwazèl, bèl ti grimèl, bèl ti fanm nwa, bèl ti gason nwa, bèl ti gason jòn. Lè w gade wè se 2 ti grenn dan l genyen pa dèyè sèlman. e timoun nan gentan granmoun 2 jou. Si ke yo te konn pran swen an, chak swen dan an, chak 6 mwa, yo pa tap rive nan eta ke yo ye a. Se pou sa ke Modefa mete inisyativ sa a sou pye pou nou ankadre l. Si jodi a wè nap pale, se pa paske nou bezwen afè nan men opozisyon an, si yo ta vin fè tranzisyon an, nou bezwen pòs. Nap pale jodi a yo paske nou bezwen pòs nan men gouvèneman. Se paske nou wè bagay yo ap vin dejenere pou jèn yo de jou an jou epi nou vin elaji kad la nap fèl. Men se pa anyen nou gen nan men nou non. Se sa fè jodi a nou fè apèl avèk ou menm, ou menm menm kap tande m la, ou menm menm kap gade m la. pou mete men avèk òganizasyon MODEFA pou n al ede jèn yo, 100 jèn Ba Dèlma, 100 jèn Lasalin, 100 jèn tout lòt kote, 100 jèn nan chak seksyon kominal yo, pou n wè kòman nou kapab ede yo pou yo pa chita lakay. Lè yo fin pran fòmasyon an, epi n ap tou monte klinik avèk yo. Yo pap chita lakay. Se pou sa ke n ap pale. Nou pa pale pou di ke se yon politisyen ki ba nou lajan, ki ba nou kòb pou nou vin pale. Politisyen an akize nou la a. Non! E se pa paske tou nou menm tou nou gen foli nou pral kandida. Non! Jamè nou pa genyen. De 1998 a jodi a, nou t ap kandida deja. Se paske ti jenonm sa nou wè yo Leod la, nou soti nan fanmi ki renmen fè sosyal. Granmoun nou yo renmen fè sosyal, papa nou te renmen fè sosyal, grann nou te renmen fè sosyal. W ap wè nan seksyon kominal kote nou soti a, se nou menm ki te bay tè pou fè mache kominal la. Nou menm ki bay tè, al vizite pou wè twazyèm seksyon komin dè Gonayiv, ki rele Bayone a, w ap wè kote dispansè a ye a, se tè grann mwen. Wap wè kote legliz katolik ye a se tè pam ki bay li e gen de jou m konn leve la m paka manje e m itil leta e m itil legliz katolik m itil peyi m m te dwe yon nèg ki te dwe alèz legliz katolik te dwe ap chache fanmi sa leta te dwe ap chache fanmi sa A, bon, sa konprann mwen. Enben, se sa k fè ke mwen menm m soti anndan vant, anndan senti moun ki renmen fè sosyal. W ap wè tribinal ki anwo a, se nou, se fanmi sa k mete l nan seksyon kominal la. Se ke nou renmen fè sosyal. Se pa paske nou gen foli kandida. Se sa k fè ke nou oblije itilize espas sa yo, rezo sosyal yo pou n pale de aktivite ke Bodefa li antreprann. Enben jodi a, nou fè apèl avèk tout Ayisyen, kèlkeswa kote w ye a, dyaspora a, monte sou YouTube, tape òganizasyon Bodefa. epi al gade wap wè tit la wap wè tout aktivite sosyal modepha yo al gadel wap wè kisa ke modepha reyalize deja andan peyi a epi wap konnen son òganizasyon ki chaje lajan wi epoutan se pa vre non se vle m pa vle twòp jèn fi jèn gason viktim andan peyi a jodi a nan katye popilè yo gon pakèt nèg ki gen zam nan men yo nou rele yo gang. Nou rele yo mafya, nou rele yo vòlè, visye, gwo gang. Mwen menm nan Modefa nou rele yo viktim. Paske se yo pa gen laboratwa zam nan peyi yo lakay yo. Se pote yo pote yo ba yo. Yo viktim. E men pou plis pa viktim. Mwen menm avèk ou depi jodi a an mete men. An pran san jwenn. ladan yo nan chak seksyon kominal yo, lè gen eleksyon, l ap difisil pou pati politik al bay zam nan seksyon kominal yo pou mete latwoublay nan popilasyon an. Se sa k fè jodi a, annou koumanse travay pou timoun yo demen k ap vini an. Se sa Modef ap fè la andan peyi a. Kelkeswa kote ou ye a mete men avek Modefa poun reyisi avèl. Si jodia m gen ti afè pam map gaspiyel poum depansel pou timoun, pou jenès la andan peyi a e gen nèg ki gen nan men yo pou peyi a, pou timoun yo, pou jèn yo, yo pa bay li. Si w ban mwen pou jèn nan, si w ban mwen pou timoun yo, yap jwenn li wi. Sam baw garanti sa. M ba w garanti san pou san depi w envesti andan Modefa pou timoun yo, y ap jwenn yo, ou p ap regrèt, w ap wè ki kote sa w bay la pase. Tout sa ou konnen ki nesesè ki ka fè travay dan, Modefa bezwen tout sa yo nèt. Nou bezwen nou bezwen sa yo. Nou bezwen kòb. Nou bezwen tout bagay pou nou avanse. E se yon travay n ap fè. Lè nou fin bay 100 jèn sa yo fòmasyon sa yo gratis, nou tou monte klinik la avèk yo pou nou mache lekòl yo pou n al pran swen tan timoun yo nan lekòl yo, pou yo pa mazora bonè, andan legliz yo. andan katye popilè yo, granmoun yo ki a baton pa ka soti yo, granmoun nan zòn yo pou n al travay, pou yo al travay. Se pou sa ke jodi a mwen pran rezo yo pou m pale avèk nou, pou nou ede Modefa avanse nan sans sa. Se pa yon bagay politik m ap fè, se pa pati politik ki voye m, se pa kandida ki voye m, se. mwen menm antanke kòdonatè òganizasyon Modepa ki pran inisyativ sa a pou n retire jenès la nan sitiyasyon li ye jounen jodi a. Mèsi, ke Bondye beni nou. M ap tann kolaborasyon nou, m ap tann patisipasyon nou, m ap tann bourad nou, m ap tann èd nou. Mèsi, ke Bondye beni nou. Tape Modefa, MODEPHA, sou. Wap sou Facebook wap jwenn mwen. Si yon lòt moun ta ekriw sou Modefa li di se li menm ki Modefa pa okipel bal yon kòl video si w pa wè imaj sa vizaj sa ki reponn ou nan kòl video a konnen son raketè son mafya li ye se nèg sa ki gang nèg kap vòlè kont Modefa yo ki pral mande moun nenpòt moun ki rele w sou non Modefa ki mandew bal yon kòl video. Epi fòw wè ti vizaj sa a. Ti sitwayen sa a wè kap gadew la la se vizaj sa pouw wè epi ou mèt pale avèl san kè sote. One love mwen renmen nou ke Bondye beni nou tout diaspora m yo tout ayisyen k andan peyi a ki deyò peyi a mwen renmen nou mèsi map tann kontribisyon nou nan gwo travay sa a nap fè avèk jenès la mèsi.